Sa kap fèt kòman nou ye nou anfòm se Marckenson Lagueur mezanmi m tande anpil pawòl anpil ap fèt nan lari an anpil koze ap repete sou kesyon paspò brezilyen non paspò ki disponib pou etranje tou sa ok daprè enfòmasyon ke nou mennen e rechèch ke nou fè tou kontrèman a sa anpil moun tap di Rezilta yo vrèman, vrèman, vrèman diferan. Ok. E ann reflechi byen, pa gen oken peyi dan le monn ki ta pwal, ki ta p chwazi e ofri yon paspò pou yon etranje. Ok. San ke etranje sa a li pa natiralize. Ok. Ofri yon paspò pou yon etranje sa son pakèt bagay. Pa bliye lè ou gen yon paspò nan men ou peyi ki ofri ou paspò an se kòm si m ta di se peyi sa se drapo sa ou reprezante tout kote ke w rive. Ok sa vle di yon ayisyen pa ka soti lakay li li vin brezil kelkeswa rezon ki fèl vin isi an pou panse gouvènman brezilyen polis federal ta pral livrew yon paspò pou ta kapab sikile vwayaje jan w vle. Ok men paspò sa ke ayisyen yo ap pale de li an li veri li egziste vre li egziste son paspò vreman ki la pou etranje men ki moun ki kalifye pou paspò sa ki jan de moun ki kalifye pou yon tèl paspò ok premyèman Moun ki kalifye pou paspò sa a, se yon moun ki depouvi de okenn dokiman didantite ou dokiman de vwayaj. Sa vle di yon moun ki pa gen okenn dokiman ki kapab pwouve ke li menm se tèl nasyonalite. Ok? Pa egzanp, m pa gen okenn ak de nesans, m pa gen paspò. M pa gen anyen, kenn dokiman k soti Ayiti ki ka pwouve mwen se yon Ayisyen. Ok. Kèlkeswa nasyonalite m ta ka di m ye an, m pa gen, fò m gen yon dokiman pou m ka pwouve sa. Si ke mwen menm m pa gen dokiman sa, se ke m pa ka di m se Ayisyen. Ok. Sa vle di yon moun ki nan yon sitiyasyon parèy, se posib Lè m di se posib, paske ou pap annik parèt resèt polis federal pou w di ke m pa gen dokiman, tout dokiman m pèdi. Ou wè sa m di w la? Ou pa gen okenn dokiman pou kapab pwouve ou se Ayisyen e ou gen pou vwayaje pou w panse ke polis federal pral livre w yon tèl paspò. Kounye a pral gen etid k ap fèt avèk ministè de la jistis. ok, pou mennen ankèt, pou fè etid, analiz, pou konnen si yo kapab livre ou yon tèl paspò. Lòt moun ankò ki kapab jwi de yon tèl privilèj, se sa ke n ta kapab rele yon moun ki, admeton ke w ap viv nan Brezil, epi swa ou komèt yon krim Gouvènman deside pou depòte w lakay ou ok. Moun ki pa egzanp ki ta viv brezil pandan moun sa ap viv brezil jan ki anpil moun fè l moun yo pran wout pou rive etazini pase pa meksik panama pou rive etazini kounye a pandan moun sa rive nan youn nan peyi sa yo a epi admeton ke se dokiman brezil ki sou moun sa. Swa l pa gen paspò ayisyen an nan men l, se dokiman Brezil. Epi pandan moun sa yo nan peyi sa, pa egzanp e Panama, m ap pran Panama kòm egzanp lan, epi gen yon krim ayisyen sa komèt Panama, men se ki dokiman ki nan men l, se dokiman brezilyen. Otomatikman, gouvènman panameyen an ap deside depòte ayisyen sa pou krim ke l komèt lan. Meton ke nan goumen li li tiye yon moun lout bò sa, epi yo deside yap depòte li, kote yap depòte li yap voye l Brezil, paske se dokiman brezilyen k nan men l. Kounye a rive l rive sou teritwa brezilyen an, li kapab pou pou pwouve sa e e la la polis federal avè li avèk dè prèv ke gouvènman panameyen an depòte li voye l bò isi an e l pa gen oken dokiman e l ta renmen ale Ayiti, yo kapab livre. Ayisyen sa yon dokiman, paspò sa pou l kapab vwayaje. Lòt moun ankò, admeton ke yo konn ekspilse yon moun nan pwòp peyi pa li. Admeton ke yon moun soti nan yon peyi, yo ekspilse ou de peyi ke nasyonalite ke ou ye an. Ok, m pran twòp egzanp sou Ayiti. Admeton ke yon siryen. Gouvènman Lasiri deside ekspilse yon moun sou teritwa siryen an, epi rive l rive Brezil, li chwazi vin Brezil, Brezil akeyi li, epi vini l vini, li kòmanse viv, li kòmanse viv, li swa ka rive l chwazi swa al vwayaje ale yon kote, yo ka deside livre yon moun konsa yon tèl paspò. Paspò sa tou li disponib pou yon refijye. Bon, tout Ayisyen ki nan Brezil se de refijye. Men, nou se de refijye sosyalman. Sosyalman palan, nou se de refijye. Men, e gouvènman brezilyen an. pa rekonèt, pa gen dè, dè, dè, dè, dè, dè, dè pyès legal ki sètifye ke nou sòm dè refijye. Ok. Wi, yo ka toujou ap pale ansanm avè nou, yo di n se refijye, ok, nou menm tou nou konn sa, men pa gen okenn kote ki sètifye ke se nou dè refijye. Pou yon moun konsidere kòm refijye, gen yon pwosesis pou sa. Ok. Se pa konsa ou rete, lefètke ou vin nan peyi a, ou otomatikman ou se de refijye. Sosyalman palan, ou se de refijye. Ou kite peyi ou, ou vin isi an. Ok. Se yon refij ke w ap chèche. Bon, n ap raple ou ke paspò sa, se yon paspò ki valid pou 2 zan. 2 zan sèlman ok li pa renouvlab sa vle di si yo fèl si yo si yo si yo ba woul ou pa ka renouvle l sa ka rive 2 zan an pase ou pa vwayaje sou li ou ka fè yon lòt ou ka solisite yon lòt ok men se pa renouvle ou pral renouvle l epi 2 zan sa tou paspò sa li valib sèlman pou yon vwayaj ale e retou. ale e retou. Admeton ke yon Ayisyen ta ranpli kondisyon sa yo nou di la yo, li obteni yon tèl paspò, sa vle di otomatikman ou vwayaje, ou ale Ayiti, retounen ou retounen nan kèlkeswa ayewopò ou desann nan, kon ou fè sa ou rive, polis federal ap tou kapte paspò sa. Bon, menm lè yo pa ta kapte l tou, ou pa t ap ka fè anyen ansanm avè l ankò tou, ou pa p ka vwayaje ansanm avè l paske li la pou yon sèl vwayaj, ale retou. Ok.

Mezanmi, se sa ti pale sa m te gen m te fè ansanm avèk nou konsènan tout moun ki t ap fè anpil, pale anpil. Mwen wè sa sou entènèt la, sa t ap sikile. Ke Ayisyen kontan, ke yo kapab gen moun, gen Ayisyen ki menm di ke yo pa p al nan peye 300 dola, voye 300 dola Ayiti pou fè paspò. Gen sa ki di lè yo peye isi, fè l, li pran tan pou yo jwenn li. E finalman, yo ka benefisye paspò ke Resèt Federal ofri pou etranje. M ap di nou ke li pa osi fasil ke jan nou konprann nan. Gen dè kritè, gen dè kondisyon ki sipoze reyini. Ok, depi kritè yo reyini, yon moun kapab toujou jwenn li. Men si tout fwa kritè yo pa reyini, m p ap ban nou manti, Se kòve yon nèg ap fè. Bon, si yon nèg pa vle nan kesyon bay paspò Ayiti, vo mye ke m konseye w ouvè yon pwosesis denatiralizasyon. Ok, se posib yon moun ki gen yon kantite tan isi an ouvè yon pwosesis denatiralizasyon. M panse l ap pi bon olye ke se de kesyon paspò pou etranje lan. Ke nap bay, dayè se pa yon paspò ou pral ka ouvè kòw avèl vre, mwen byen diw, se yon ale epi retou, li tou fini, yo pranl nan menw, menm lè yo pa ta pranl nan menw, admeton ke ou ta rantre pa fontyè, yo pa pranl nan menw, ou ap ka fany ansanm avèl. Ok, se ale, retou, epi li fini. Sa vle di. Li preferab pou ou a ouvè yon pwosesis de natiralizasyon, byenke nan moman la tout af kesyon bay resèt polis federal sanse fèmen, paralize akoz de kriz la. Sa vle di m panse ositou ke ou reouvè, ou kapab toujou fè sa. Dokiman k ap pi difisil pou w twouve, m panse se kesyon bay yo ti aske fòk ou pale pòtigè an. E pale an se pa nan bouch ke ou pral vin di ke m pale pòtigè. Fòk ou gen yon sètifika skolè, sa vle di ou enskri oubyen ou te patisipe nan yon lekòl de lang oubyen ke w te aprann yon metye. Ok sa vrèman vrèman enpòtan fòk ou ka pwouve sa kote ke lòt bagay yo yo menm yo pi fasil menm lè yonn nan yo pa ta reyini men sa a li yo trè strik sou li trè aksantye sou li fòk moun nan pale pòtigè pou kapab e jwi de natiralizasyon brezilyen. Brezilyen pardon. Se la map kite nou, panse ke nou te renmen ti enfo yo. E si tout fwa yon moun te di sa devan ou, ou kapab evite kwè nan sa. Anfòm.